Bonjou tout moun, kòman nou ye? Tande non, semèn ki pase yo mwen fè yon eksperyans mwen deside pataje l ansanm avèk nou. Apati de eksperyans sa mwen panse si nou fè yon plis, si nou ajoute jis yon ti pe, yon ti pe de responsabilite, si nou yon ti kras plis responsab, sa ap fè yon pakèt gwo chanjman. Ap esplike m. Mwen, sa gen yon semèn oubyen yon 2 semèn konsa, mwen ale anbasad Ayiti, alò m ap viv Chili, m al pou yon sèvis. Lè m rive, m rive vè 6 è, 6 è di maten, epi mwen tèlman sezi pou sa m wè, Anbasad la sal kou peny titan. Men kite m ba w kontèks sa m ap di w la. Chili jeneralman w ap travay yon kote, ou pa gen dwa sòti kote w ap travay la pandan jou an pou w pa fè netwayaj, pa kite espas la nikèl. Ni se sèl ou t ap travay pandan jounen an, ou ap fèmen aprè midi, ou sipoze kite espas la pwòp. Ni, gen 2 gwoup, oubyen 3 gwoup, chak gwoup dwe kite espas la pwòp. Mon chè mwen rive, 6 zè di maten, mwen jwenn espas la sal, sal, sal, sal. Epi tou, zòn kote anbasad la ye a, se yon zòn ki, se yon zòn ki pwòp, yon zòn chik, Tout lòt espas yo pwòp epi tou sèl ti espas anbasad la ki ta sa. Sizè di maten, m rive, setè, setè edmi, uitè, moun kòmanse vin pran sèvis, moun kòmanse vin vann bagay sa yo. Epi, n ap pale, n ap pale, tout moun ap pale, ap bay opinyon. Men youn nan bagay ki te atire atansyon m, kòman espas la sal konsa? Èske anbasad la pa gen moun ki pou netwaye l? Oubyen tou, Eske moun anbasad yo, eske yo dakò pou ke machann kap vann yo, machann ayisyen kap vann yo, pou yo kite espas la konsa? Dròl de koyensidans, vè lè 8 è yo konsa gen yon machann kap vann, epi gon pwodui li fin vann, li ranmase, li pran yon napkin, epi li siye men l, mezanmi gen 3 poubèl. Dam nan nèk, san pa, san ezite louvri yon poubèl li voye napkin nan blow! Tout napkin nan tonbe atè. M di, Eey madam, vin ba nou, vin ba nou. Se pa posib. Pa ka gen 3 poubèl la, pou wap mete yon fatra, ou pa ka gen pasyans pou mete fatra anndan poubèl la, non, non, non, non, non. Mwen menm kòm mwen la, m pap pran l. E pi m di l, silvouplè, ale ranmase fatra la. Non, non, non, non, non. Nou pa ka kite espas sal konsa, gade tout vwazinaj nou yo kòman yo pwòp epi tou pou nou fè bagay la konsa. Men mwen menm ki panse, bon ou konnen, Ayisyen. Dam nan pral detrès, pral di m sa k pase antre ti bèf la. Dwòl de koyensidans, dam nan di m, ekskize m mesye, ekskize m papa m nan, m ap retire l. Dam nan ale, li ranmase fatra l la e li ranmase tout sa k te bò kote poubèl la, li mete yo anndan l. Ki sa ti eksperyans sa aprann mwen? Mwen jis estime ke Yon senp ti efò, yon senp ti ti bagay ou fè an plis de sa ou ye a, ap fè tout yon diferans. Pandan ke m fin fè sa, e pa nan zòrèy li m ale m di l sa, se pandan, se devan tout moun a wot vwa. Se ta lò tout moun ap pale, wi se konsa yo kite anbasad la sal, yo tout ap vin fè fatra, blablabla, blablabla. Menm jis ap imajine, oke. Menm jan mwen gen wont, m te gen, m gen le kouraj pou m di madanm nan, retire fatra l la, pa jete fatra atè a. Si chak moun te, lè yo wè yon moun lage yon fatra atè a, yo te di l, madanm, mesye, pa lage fatra atè a, ou gen twa poubèl, mete l nan poubèl la, retire l atè a. Sensèman, m si ke m ta vin anbasad la jou sa a, m pa t ap jwenn fatra atè a. Anbasad la pa tap sa leta sa. Men, anbasad la pa tap sa leta sa. Ou konpren? Men, tout moun jous fè ke obsève. Donk, kisa sa aprann nou? Sa pèmèt nou konprann ke, jodi an, lè w pale yon moun de pwoblèm ki Ayiti, tout moun idantifye pwoblèm ki Ayiti. Tout moun wè pwoblèm nan. Tout moun wè l. Tout moun konnen l. E yo chak gen yon solisyon.

Se yon pwoblèm jeneral k ap rezoud apati de zefò pèsonèl, responsabilite pèsonèl chak moun. Ban m esplike w. Si nou tout nou jis ap gade pwoblèm yo, nou tout nou jis ap gade sa k pou fèt yo, epi pa gen nou youn ki janm pran responsabilite nou omwen pou n fè yon ti bagay. Pagen anyen kap janm fèt, nap toujou ret konsa, epi tout moun ap toujou idantifye gon pwoblèm, tout moun ap toujou idantifye bagay la pap mache. Bon banm diw yon bagay, daprè ou, youn nan bagay mwen estime, depi nap pale de pwoblèm nou pale tout gwo enstitisyon yo, primati, palè nasyonal, chanm sena, chanm depite, lòt enstitisyon leta yo, enstitisyon prive yo, etc. Men banm di nou, nan espas sa yo, Moun yo dòmi la? Moun yo ret la? Ede m konprann, èske moun yo ret nan espas sa yo? Oubyen tou, èske se chak maten kòm e la pwoblèm yo chita, nan lari a se la pwoblèm yo chita? Èske se chak maten pwoblèm yo vini? Oubyen chak aprè midi pwoblèm yo ale. Ede m konprann sa. Oubyen tou an nou wè l yon lòt jan. Eske se nan espas sa yo moun yo soti avèk pwoblèm yo lakay yo, yo soti ak pwoblèm nan nan katye yo, yo vin nan espas sa ansanm avèk yo. Donk, si se vre nou bezwen rezoud pwoblèm n ap pale yo vre, Èske l pa t ap pi bon pou ke nou ale nan katye yo pou n al rezoud pwoblèm yo? Ki sa m vle di? Pwoblèm pou idantifye anndan Primati, anndan Palè Nasyonal, nan tout kote, se pa la pwoblèm nan ye. An dote tèm, pwoblèm nan sot nan katye a, li vin nan Primati la. Pou ki rezon? Moun ki kreye pwoblèm nan, se nan yon katye l rete, moun ki kreye pwoblèm nan, se nan yon zòn, se nan yon komin kèlkonk li soti. Donk si nou pa al nan pwob, nan komin nan pou nou al kòmanse rezoud pwoblèm yo yon ti kal pa ti kal, pou nou pran responsabilite nou yon ti kal pa ti kal, chak moun pran responsabilite kèlkonk, pwoblèm nan ap toujou ret an antye e chak moun ap toujou idantifye l. Sa w panse? Si nan katye kote ou rete a, yon ekip jèn gason ap fè de, ap fè bri, fè bri, fè bri, ou pran responsabilite ou di, mesye nou fòn, nou fè, nou sispann fè bri, fòn sispann fè bri. Zòn sa son zòn, m pa konnen, men nou pa, m pa ka, nou pa ka ap fè bri konsa. O mwen pran responsabilite ou di sa. Si tout moun ap fè fatra, fè fatra, pèsonn pa janm di, mesye nou pa ka ap fè fatra konsa. Se lè fou ou menm se yon sachè poubèl ou ka achte, etèl mwen m achte poubèl la, ou menm ranmase fatra a. Sa w panse? Sa w panse nan zòn bò lakay ou a, yon nèg gen responsablite pou l fè yon travay, li pa fè l, swa se frè w, swa se yon moun ou kèlkonk, yon moun ou ka pale avè l, ou deside pale avè l. Sa w panse? Paske si ou pa kòmanse fè enpak sa a nan katye kote ou rete a, men moun sa a ou kite l jan l ye a, lè l rive nan primati, men sa l pral fè? Hein? Antanke, m pa konnen, antanke yon kòlèg, w ap travay yon kote a yon moun, Moun nan nan telefòn li chita. Li gen yon dosye pou l fè. Li pa fè dosye a. Oubyen li fè l fè l avèk neglijans. Li fin fè l fè yon erè ladan l. Apre sa kliyan l ki bay fè l pou li a. Epi pou ke kliyan al peye yon jijman. Sa w panse pandan nou toule de ap travay la ou estime ke moun nan pa p fè travay li byen. Ou pale avè l. Ou pran responsablite w, ou pale avè l. Ou menm ki responsab. Sa w panse, si bagay la pap mache, nou chita nou di men, entèl sa pap mache, sa pap mache, pran responsabilite w, pale. Pale. Paske, finalman mwen reyalize ke, Ayisyen pa tèt di vre. Ayisyen pa, e pa moun kòm si, ki pap, ki pa deside si w pale avè l, li pap tande vre. Men nou tou senpleman deside nou pap pran responsabilite nou, nou pap idantifye yon pwoblèm pou ke nou di entèl, sa pa mache. Oubyen mwen menm lè w di m sa pa mache pou m just konprann epitou pou m fè sa k dwe fèt la men an nou pran responsablite nou. Pwoblèm yo, yo s on makwo pwoblèm men k ap rezoud avèk apati de ti desizyon, ti efò pèsonèl ou. Pwoblèm yo, yo, yo, yo, yo jeneral. Men nou bezwen de mikwo solisyon avèk yo. M panse, menm jan mwen m te pran responsabilite m pale a dam nan, se nou chak nou pran responsabilite nou. M si gon pakèt pwoblèm nou wè, y ap fini pa rezoud. E gon lòt bagay tou. Jodi a, yon moun ki fè yon bagay ki byon, ki byen, se kòmsi w di, bon, gen bagay byen Ayisyen ka fè. Pou ki rezon? Afòs ke nou pa fè sa k dwat yo, afòs ke nou pa pran responsabilite nou, sa k byen an vini, lè l pase se waw! Tout moun etone. Ebyen, afòs ke nou ap fè ti efò pèsonèl yo, ti efò pèsonèl, n ap pran responsabilite nou nan ti bagay, nan ti bagay, nan ti bagay, sans responsabilite a ap vin lakay nou otomatik. Èske w konprann? Pral rive yon lè, ebyen, lè gen yon bagay ki pa fèt byen, tout moun ap di, o, kòman vitès bagay sa fè pa fèt byen? Men, foutil byen ke nou chak nou kòmanse. M wè pwoblèm nan, se vre, men mwen deside mwen menm fè yon bagay. Bagay la li anpil vre, men m deside kòmanse yon kote. Hey, bagay ap chanje. M panse ke ti videyo sa se petèt ou pral pataje l, w ap pran responsablite w pou w pataje l, e yon lòt ap wè l, l ap Konprann sa epitou peti a peti nou chak bagay yo ap genyen pou yo pou yo chanje. M panse sa. Antouka, pran responsablite w. Pataje ti videyo sa, fè l rive nan zòrèy moun pou l rive. E si ou menm ou estime gen yon bagay ki pa t ap mache, pran responsablite w kòmanse pale. Ok, fè sa. Ok, fè sa.